Gwo eskandal pete frè m sè m yo nan Sunrise kote la yo kenbe sitwayen ayisyano ameriken sa yo maltrete l mete l atè avyon an bat li byen bat misye pale bagay la pa piti frè m sè m yo la nou pral baw tout detay gen son gen imaj Sunrise wi ki fè sa yon sitwayen yon pasaje yon kliyan nou pral wè ki kalit ki tout ki tout enjistis ki tout mechanste yo fè kliyan an frè m sè m yo antouka. Men la avan an nou fè w gade imaj sa yo genyen la a fòs an sipresyon gang nan an Ayiti ki deplwaye nan site solèy. Wi yo deplwaye nan site solèy an granmoun plizyè cha blende pou yo ka ranfòse prezans lapolis pnh ki plante yon baz nan Varreux nan Varreux anndan site solèy frè m sè m yo. Ebyen l ap fè konnen ke sa t fè yo deplwaye nan Site Solèy se pou yo ka di ola nan batay ki eklate ant tan Waf Jeremi ak bandi Belekou yo. Bandi Waf Jeremi gen nan tèt yo Wami Kanò k ap batay ak bandi Belekou yo. Ebyen. Yo fè konnen pou pa gen twòp donmaj kolateral pou pwoteje tout etablisman tou ki enpòtan, yo oblije deplwaye vin mete lòd nan dezòd. Sa vle di vin mete bal nan mounda bandi anndan Site Solèy. Se pa pou dat nou pa ni tande ni wè yon bagay konsa. Pou n wè operasyon polisyè anndan Site Solèy. E jan n di w la. Pnh menm enplante yon baz yo anndan Site Solèy pou yo ka pi byen mennen operasyon andedan an. Wi, nou ta swete sa bay rezilta paske pnh la ranfòse pa lè fòs sou presyon de gang ann Ayiti. Nou ka wè la a, se bèl imaj, bèl blende k ap deplwaye la a, ala fil endyèn, ala kelele, youn apre lòt, anndan site a. Antouka, n ap tann, n ap tann kichòy, n ap tann bon nouvèl, n ap tann bon son, n ap tann, poukwa pa, pou n tande, pou n ta tande yon gwo papa bandi tonbe anndan site a. Hein tap bon anpil sa fè lontan yo pa tonbe nap tann nap tann nap tann frèm sèm yo la ebyen sak genyen tou nou konnen pral gen eleksyon jan Didier di a li gen mache prese nan boudal PM Alix ti gen fizeme di ke li gen yon lanp nan moundal la ki cho anpil donk pa gen rans misyonl se pou li mete sekirite nan peyi a. pou l ka fè eleksyon. Se sekirite eleksyon ki misyon l. Men, nèg yo gen bagay wi, yo gen bagay, yo gen bagay, gen bagay. Blende nèg yo move, gwo zam fann fra sou tèt blende yo, gen bagay. Men, jan m di deja, menm si gen bagay, atè a, menm si gen pil gwo blende sa yo, san yon ekip de. Penetrasyon, San penetrasyon anndan geto yo, anndan koridò yo pap ka gen rezilta. Paske bandi a, lè l kache nan yon koridò, nan yon kwen, nan yon ang ou pa ka wè l, blende a pa ka fè l anyen. Non. En en. Enben, fòk gen blende atè, fòk gen yon gwoup polisye oubyen sòlda e fòs sibvansyon gang nan. ki atè k ap mache sou bandi yo epi anlè a fòk gen elikoptè oubyen dwòn kamikaz fòk planifikasyon an fòk plan operasyon sa a kont bandi yo byen moute fòk li konplè frèm sèm yo jan bandi a ta vire jan l ta kanpe pou n ta pran l. Antouka, wi la frè sè m yo, gen prezans fòs la ak pnh anndan Site Solèy. Kounye a la a, n ap pale a la a, nèg yo prezan anndan Site a, n ap tann bon nouvèl, n ap tann bon rezilta. Jan m di w la, frè m sè m yo, gen la gwo zen eskandal ki pete, ant Sunrise ak yon kliyan yo ki se yon sitwayen ayisyano-ameriken. Non li se Wadley Elbe. Nou pral tande, nou pral wè ki derespektan, ki enjistis Sunrise fè sitwayen an frè m sè m yo. Oh mezanmi pa gen anyen ayisyen ap fè ki bon. Ayisyen. Preske pa gen respè nan anyen pou Ayisyen parèy yo. Tout sa fè diferan, san prensip, san disiplin. Ebyen la a, sa k pase menm? Men li la a, Wadley ki fè konnen ke li te achte yon tikè nan Sunrise pou l ale Fort Lauderdale. Epi lè li rive nan avyon an, l ap tcheke, Yo di l, Tande non, mouche, nou pa gen vòl ankò non. Oubyen nou pa gen vòl pou Fòt Ladèdal, nou gen vòl pou Boston. Boston, si m pa twonpe m, Boston e Miyami. Kounye a la, wi, nou pa gen vòl ankò pou Fòt Ladèdal. E sa yo di misye. Mezanmi tande koze. Yon avyon nòmalman lè gen chanjman nan vòl nan vòl yo, yo sipoze notifye kliyan sa. Voye mail pou li pou dil gen modifikasyon oubyen vòl la cancel. Yo pa fè anyen. Se lè Wadley rive nan èpòt lap tcheke yo dil sa. Kounya old lady sak pase menm ok kijan nap jere sa avèm eske lèm rive Boston kounya nap banm yon lòt avyon pou lagem a destinasyonm a destinasyonm kise Fort Lauderdale Fort Lauderdale yo di non mouche sa nou pa konnen ladanl sa nou pa konnen tande wi. Avion dro sa. Avion an dro sa paske ere a pa sot bò kote pa ou. Se bò kote pa ou li soti, yo sipoze aranje ou kòm kliyan, dedomaje ou kòm kliyan. Men nan ka pasonaj se pa konsa, li diferan. Nou konnen. Enben misye reziye l, li reziye l pou avion kanmenm. Li reziye l ale. Kounye a pandan l nan avion an li fè konnen ke Otès la vini, li di, Pap gen ase dlo pou tout moun. O, mezanmi! Yo pa t konnen si avyon an t ap gen tout moun sa a. O, heheheh! Sa vle di yo pa konnen ki kantite tikè yo te vann. Enben, la gen magouy. Asireman, wi, gen moun ki monte avyon an san peye. Otès la, oubyen lòt moun, m pa konnen, pilòt ta fè moun monte avyon an san peye. E anba chal. Kouman fè pou yo gen yon sistèm, yon kontwòl, epi yo di yo pa konn ki kantite moun ki t ap gen nan vòl la? Pa gen enspektè ki fè ke pa gen dlo pou tout moun. Mezanmi dlo wi, dlo, dlo, dlo, dlo. Yon ti bidon dlo. Yon vòl, yon tikè, y ap vann plis ke 700 dola. Yon dlo t vann mwens ke yon dola, pa gen pou tout moun. Sunrise se tankou yon konpayi bis, yon konpayi bis jòn yo wi. Dayè lè w gade byen yo prèske gen menm ban, yo prèske gen menm chèz ak bis jòn yo. Yo sanble. Bagay la dezòd nèt. Bagay tou kwense. Pa gen bon ladan l. Sa w tande a la a? Yo di kounya pa gen dlo pou tout moun. Yo pat konn si avyon tap full konsa. Kijan li konn kijan li ye? Si gon vol la a midi, yo konn nan avyon an a midi, avyon sa ka pran 120 moun, sa pa deranje yo, yo vann 200, 300 tikè pou midi a. Kounya se moun ki rive avan yo, kap anbake, kap moute avyon an. Lè avyon vin chaje nèt, Rès moun yo yap di yo ah pa gen plas ankò tann lòt vòl tande wi bagay ka kont nèt dezòd nèt tann lòt vòl avyon gentan full men yo vann plis ke tikè ke avyon an ka pran sa pa gade yo e lajan yap fè e dayè yo san konkirans jiske la se yo sèlman ki la nan èpòt okap la e ben kounya la sitwayen an wadley li fache. Li di, M retwouve nou trè salòp pou m repete. Kòman sa fè fèt pou m peye yon tikè plis ke 700 dola epi pou m pa ka jwenn yon ti boutèy dlo ladan l? Sa la fè yo fache. Yo fache. Yo fache kont kont sitwayen, kont kliyan. Yo ba l lapolis, ba l chèf. Men ki jan y ap maspinen l, bwote l lage atè deyò, lage l anba avyon an. Yo fè yo bat li, selon sa Wadley di, yo bat li pi bat paske li mande dlo. Non sèlman yo fè l enjistis, yo ba l yon vòl, y ap lage l yon kote yo pa t sipoze lage l e yo di yo pa p dedomaje l, anplis pa gen dlo pou l ta bre, pou l ta jwenn pou l bre nan avyon an. Enben, yo pran misye la a, men ki jan y ap maltrete l, non mesye m yo. Li pale nou pral tandel gen son gen imaj apre sa genyen madam Sheila Guilloux ki edel poul te ka antre sendomeng pou wè kijan li ka rive etazini kounya la Wadley Elbe sa pou fè pou avoka pou avoka fò lajan avè yo wi paske yo fè plizyè enjistis yo bat ou fò lajan avè yo pou avoka antouka ann tande gade kijan Sa ye pwofesè m yo paske Elbe pale Elbe di koze a byen oh mezanmi humm.

Mwen pap mwen pap ka chanje destinasyon an paske l gentan twò ta, fò m chanje l a 24 è avan. Yo di mwen pa gen okenn anyen yo ka fè pou mwen. Epi lè m moute lan avyon an epi m trè fache, epi gen yon otès ki mande mwen kòman l ka ede mwen. Mwen di m e sa k pase mwen fè tikè mwen pou mwen ale Fort Lauderdale men kounye a mwen pral Miami. Pa gen moun ki pral ki aksepte pou yo bouk tikè a pou mwen, rebook tikè a pou mwen. So, li di mwen, li pa ka fè anyen pou mwen, li se yon otès, e sa pou m fè kounya la, se lè m rive Miami, pou m al jere sa avèk Sunrise. Jiska prezan pa gen pwoblèm. Jiska prezan m konprann li, li pa ka ede m vrèman. So now, epi genyen yon otès ki vini l ap pale ke li fè konnen p ap gen ase dlo pou tout moun yo epi y ap eskize li paske yo pa t panse si vòl la t ap gen tout moun sa yo ladan li, y ap eskize li. Kounye a m di, epi m di otès la, nou trè salòp, pandan m achte yon tikè pou 780 dola e 14 santim, Epi sim bezwen dlo lan avyon an m paka jwenn li yow guys se gade m gade de polis vin mande m boarding pass mwen epi m di mwen paka baw boarding pass mwen paske m pat achte tikè lan mwen m pa gen tikè pou ou m pa gen rapò pou m baw boarding pass mwen li di m se manager a Nadine. ki voye mande m boarding pass la m di l menm manager ki voye w mande m boarding pass la se li menm ki te vann mwen tikè a se li menm ki pran tikè a lan men mwen ki pran boarding pass la lan men mwen epi se li menm ki koupe l ki ban m yon bout mwen pap ka ba ou l ok pa gen pwoblèm so yo ale lè m gade se gade m gade. 4 polisye vini yo dim yap desann mwen flight la epi mdi nèg yo mpap desann so map pral lakay mwen epi nèg yo pran mwen yo ralem mete atè nan avyon an lè yo rive atè a Nan avyon an, yo leve m, yo frape m atè lè rive atè an deyò a, yo leve m, yo frape m atè, pran m a kout bòt, moute sou do m, arete m de bra dèyè, minote m, al nan komisarya avè m. Ok. Ok, pa gen pwoblèm. So apre yon inèd tan epi manager a rele komisarya a ke pou yo lage m avyon an ale deja kounya la yo mèt lage m ok pa gen pwoblèm m pèd tout jounen an devan komisarya tout nwit lan rès nwit lan devan komisarya a mwen kanpe devan komisarya a epi lè m di polisye a pou l al mande pou l remande ki opsyon m gen kounya la eske yo pap ban m otèl pou m dòmi yo mete m deyò. atè nan avyon an. Yo di m non. Yo pa dwe motè l. Kounye a mwen parèt anndan an, mwen pale avèk manadjè a, ki se manadjè Sunrise, yo di yo, yo di yo gentan ripòte m deja, paske m se yon sitizèn ameriken, yo gentan ripòte mwen. Kounya yo ap tann desizyon entènasyonal la pou yo pran desizyon avè m. Jiskaprezan, m pa konnen ki kote m prale, ki sa m ap fè, ni ki sa m p ap fè. Mwen Ayiti, mwen gen 600 goud nan pòch mwen, mwen gen 7 mwa Ayiti. Yè fè m 7 mwa Ayiti. Mwen genyen 600 goud nan pòch mwen. So, men sa Sunrise regle avè m, se yon tikè m achte. pou 780 dola. Hello guys Mwen vin pote yon ti update pou nou Sou konsènan sa k te pase m nan Sunrise la Sa yo te fè m nan Sunrise la Yo te fin maspinen m nan Sunrise la So mwen la pou m fè moun yo konnen mwen la Mwen ankò an vi Mwen aktyèlman Mwen an Repiblik Dominikèn Mwen retire kò mwen Ayiti Pase se sa m te plis bezwen retire kòm an Ayiti. Map avan mwen di plis map pwofite salye madam Shella Guillot ok madam Shella Guillot anpil love pou ou yon gwo big up pou ou pou sa w fè pou la kominote ayisyèn nan deja byen ke m konnen w pap gen renmen ladan l wap gen renmen nan wap gen anpil moun ki rayi w ladan l men wap gen moun ki renmen w ladan l wap gen li menm se 50 pousan at least ki renmen w ladan l. So pou se premye moun ki te pran ka an bagay mwen an chaj se te ou menm ok ou se premye moun ki anbrasem e m te rele w byen ta lè yon zanmi m banm kontak ou m voye yon voice ba ou byen ta epi byen rapid vit ou fè ou fè le nesesè ou fè tout sa ki depan de ou so map remèsye tout moun ou yo tout fan ou yo so. yo pataje video a e ke nou pa pran on negatif, nou pa pran komantè negatif, moun ki ap komante negatif yo, ki fè komantè yo, ki fè bon komantè yo e ki pataje video ki ale pi lwen yo, nap di yo mèsi. Ankò madam Sheila, map di w mèsi pou GoFundMe an mete sou pye pou mwen, pou ede mwen, gen konprann fèl deja. So m di m di tout fanatik ou yo, tout fan ou yo, yon gwo big up pou yo, map remèsye nou anpil, epi remèsye God la pou li toujou mete sou chemen nou pou nou ka ede pwòp ayisyen parèy nou. Kounya la mwen Repiblik Dominikèn, so map tann madam Shela poul voye poul fèm rantre Etazini avèk tout gwoup fan li yo fèm rantre Etazini, map tann li. So mwen pa yon moun ki konn plenyen avèk doulè ok. M pa fasil penyen avèk doulè. M pa renmen doulè, men m ka viv avèk doulè. Men sèlman sa m gen la a, mwen santi enèji m bese e m gen anpil doulè. Mwen bezwen yon asistans medikal. Poko ka jwenn li. Pase zye m ap fè m mal. Lè m ap fè mouvman, m pa konnen si n ap swiv sa. Si n ap swiv sa, fò m ouvè zye m. Tanzantan m santi gen yon bagay k ap bare zye m. Lanmou kriz tèt fè mal ki pran m epi tout kòt mwen ap fè m mal. Mwen pa respire byen. Pafwa si m fè yon ti mache vit, m pa respire byen pase m frape bò kòt. M frape lan janm mwen, m frape lan jenou, m frape lan tout kout bra mwen. Ou wè m nan fè sa dekale epi sa m frape ladan l li pa dekale epi ponyèt do men sa si n ap gade yo pa menm epi se men l kòmanse devanfle men pati sa poko fin dezanfle. Paske dwèt sa paka fin paka fin leve nèt li menm tout lòt dwèt dwèt dwèt dwèt yo bon dwèt sa paka fin leve nèt li menm dwèt sa so aprè sa m gen anpil doulè m bezwen asistans medikal men map pran ti tan toujou m konnen kote m ye m pa lakay mwen am e se si m pat gen kòb lan men mwen se michela ki te voye am kòb pou mwen pou m rantre dominiken repiblik. Epi sal wè a se pou pakou a ka fè avèl paske li pat li pat knyen nan planl nan moman an li pat knyen nan planl so se pa de se pa gofundme an non ki rive sou li sa se nan fon pal epil te bezwen retirem nan bouch moun yo anba li retirem mwen di madam shela mèsi so tanpri ankò. Video m panse moun ki gen video a tanpri voyel pou pou madam Sheila ou ka voyel direkteman pou madam Sheila epi map ka wèl m jis bezwen wèl oubyen voyel ban mwen poum ka voyel fèl wèl poul fè bagay yo pase plis lè tout lè moun yo ap sòti avèm lè yo fin bat mwen nan èpòt la devan tout anplwaye èpòt yo kanpe yo kwaze bra yo devan yo kwazel dèyè yo yo mete men lan senti yo yap yap maspinen mwen yap sòti avè mwen de bra dèyè. Yap ise pantalon m moute fè tout janm mwen blese lan moute pantalon m lan kenbe m lan ise pantalon mwen epi se yon anplwayè Sunrise ki al chache menòt ti menòt an plastik jón yo yo konn pase pou yo met sekirite malèt yo se li menm kal chache yo men menòt sa pote ba yon nan polisye yo pou yo menote m. Ok yon anplwaye Sunrise te al chache yo lap kouri l kouri l pou l pote l ba yo pou yo menote mwen mwen di nou tout mèsi pa gen pwoblèm mesye polisye brav mwen yo Ayiti m yo bon travay pa gen pwoblèm anplwaye Sunrise yo bon travay tout lè m rive anndan an epi map rele men map fè mal paske gentan ban m kou deja men map fè mal dèyè epi menòt la sere mwen map mande map mande yo eskiz pou sa m pa fè map mande eskiz pou yo pou yo pou polisye yo retire menòt la. yo te di m yo chwazi pou yo retire l, piske mwen kopere, mwen mande ekskiz pou yo retire l, men yo pap ka libere m nèt, y ap mete menòt la lan men goch mwen, epi y ap menote l lan chèz kote m chita a. Yo te fè sa, mwen di nou mèsi, bon travay. Epi aprè yn è de tan, epi bòs yo te rele yo, ki se manager Sunrise ki te rele yo, ki te di yo ke yo ka libere m kounya la, bon yo libere mwen. Men gen yon bagay m pa konnen, m pa, nou pa t o kouran de sa, e yo te rele mwen pou yo te ban mwen 500 dola lan kòb tikè mwen te peye a. Sèlman sa mwen te di yo, m te bezwen malèt mwen sèlman, paske tout bagay mwen lan malèt mwen. Tout bagay mwen nan bèg mwen. Pès mwen nan men yo. So, mwen te di yo se malèt mwen m te bezwen. 500 dola yo mèt kenbe li pou yo bay polisye ki te bat mwen. E lan polisye ki te bat mwen yo te gen 2 ladan l ki te la lan moman an. Ankò sa ke sa m pa konprann guys. Manager Sunrise la ki rele Madam Graham se manager an chèf nan èpòt Sunrise la. Se li menm ki rele moun yo. Li rele yon voye yon polisye kote m pou polisye a vin di m yo pral negosye avè m. E se nan komisarya a y al negosye avè m. Yo pa negosye avè m nan èpòt la kot se nan komisarya a y al negosye avè m. Yo al negosye avè mwen. 6 polisye mete m lan yon sèk pou yo negosye avè m ok pou madam lan negosye avè m yo te ban mwen 500 dola mwen te di yo mèsi emm m pa t ka pran 500 dola paske m pa t achte tikè 500 dola epi se malèt mwen ki te enterese m lan moman an m pa t ka pran m pa t ka pran anyen lan men yo ki malèt mwen paske m te mande yo pou m pran kòb la fò m te wè kisa m te fè Ki te deranje yon moun nan. Yo te di mwen te deranje yon moun. Yo te voye yon mo nan. Pou m pa fè videyo a twò long, m apral koupe li nan yon minit ankò. Yo te voye non m nan depatman entènasyonal. M panse yo di nan depatman entènasyonal la yon bagay. E m mande yo pou yo ban mwen wè papye ki sa m te fè a. Yo ban m papye a. Papye a pa gen absoliman anyen ladan l. Se pale si yo y ap esplike. Sa m wè yo te di nan papye a paske m te gen bad behavior. Pou moun ki pa konprann. Bad behavior a se yon moun ki gen yon move konpòteman an piblik. So m di yo m pa gen pwoblèm paske m gen move konpòteman an piblik la m pa kwè l ka deranje yon moun. Men sa move konpòteman an kiyès li te deranje e nan ki sans li te deranje yon moun? Yo pa t ban mwen l. M di yo m te m ta swete avyon an gen rekòd ladan l paske m konnen a rekòd avyon an ap di yon bagay ke sa m repete a klè e l nwa su blan. E sa yo voye bay depatman US nan United States la l ap diferan e sa yo ban m lan Nan papye a li diferan ke m gen prèv de li deja. Antouka guys mwen di nou anpil mèsi pou sipò nou ankò mèsi mèsi mèsi enfiniman mèsi so nap re ankò nan yon lòt update.